Ki yo menm nan lari a? Landa Michel, ki nan lari a? Sa pou nou retni de jounen sa, se ke e, vin non kamarad. Sa pou nou retni de jounen sa, se ke lapolis la li bo imaj jodi a, gen 2 polis, yon polis ki ap mande revandikasyon, yon lòt polis ki li menm ap. mate revandikasyon yo. Wi, e pandan w ap di gen 2 polis, youn ap mande, youn ap mate, sa k ap mande ap mande pou sa k ap mate a. Wi, donk sitiyasyon sa k gen la a, li pouse nou poze kesyon sa, poukisa yo anpeche moun yo manifeste? Èske jodi a moun pa gen dwa manifeste nan peyi a? Èske konstitisyon an kraze? Donk tou sa yo, m pa konn si Normil Rameau li menm li fè pati de ekip kap enplemante koudeta a, pa koudeta non, diktati a nan peyi a. Donk Normil Rameau li gen kanmenm on lè pou l bay eksplikasyon pou l di pandan kòmand li, pandan DG a e a, paske sa ki ki gen de akizasyon kap fèt la pou di w gen de moun e ki pa an inifòm ki nan blende e gen menm de polisye ki ap di w nèg ki nan blende yo pa polisye. Donk sa grav! E sitiyasyon ki gen la a, se yon sitiyasyon ki ineksplikab ke moun pa ka konprann sa k ap pase nan peyi a. Paske pou lapolis gen blennde epi y ap di w se de endividi ki alenteryè de blennde sa yo. E menm polisye pa kwè se polisye pa yo ki lan blennde yo. Donk se grav. An nou ale avèk Youli ki la. E Destiné, Youli, kijan sa ye? Nan ki zòn ou ye? E Jòj, se Barakou plis ke? Se 4 juillet kounya la nou nan espas Ariel Jeanty e nan menm espas la vè nan Ariel Jeanty kote ki gen e kawoutchou yo ak plak swa yo ebyen Alo Youri Wi Jòj Nan ki zòn ou di ou ye?
Nou nan enpas Jeanty enpas Jeanty e enpas Jeanty lè fin kite kafou tifrap moute bò e bwa vèna ebyen anndan an la a. Konsa gen 2 boy menm ap gade la non vip e silans gen 2 boy ki non kay la ki gen fenèt an vit ebyen paske mesye militan yo mete kawoutchou nan kafou ala plumen ebyen nèg yo tire anpil katouch nou menm nou abrite nou dèyè on lo kawoutchou. pou n pèmèt ke nou menm nou pa viktim de vòlè paske e 2 polisye bò yo ki anndan nan kay ki gen vit la mesye yo tire anlè ebyen tout moun oblije abrite yo e bakòp la te vini se pnh 05 la li pa bay gaz li ale lòt bakòp la ki t ap bay gaz la kontinye bay gaz epi ba 2 bò yo ki anlè a ebyen yo menm yo tire sa pèmèt ke tout moun rantre nan enpas Janti a.

Non, ou kite kafou ti fou.
Wap moute, sa e nan desann nan. Nan desann sou la men dwat la, lè wap soti an direksyon ministè de la kominikasyon, wap desann se la. Epa Janti a se kote kolèj la e anndan an? Wi anndan an, ok, pa anndan an, ok dakò. E nou kapab di yo met wap. Anvan ou pran sonjesòl la? Wi sètènman, se la. Yo mete yon flanm dife la, kawoutchou k ap boule nan espas lan, men nou kapab di nou pa ka idantifye kiyès k ap tire a, èske se blende a oubyen èske se kèk lòt bakòp lapolis k ap tire a. Men, sa detonasyon n ap tande la a, vrèman li fò anpil, men n ap konstate kounye a la yon blende blan ki nan espas lan, yon blende blan. Se yon blennde blan ki nan espas lan nan moman nap pale la, men nap konstate lòt blennde krèm nan li la tou, nou dèyè sèn diswa la nap gade blennde a li paka pase, li paka pase blennde a ap tante pase li pa kapab tèlman gen yon flanm dife nan espas lan yo oblije paka pase men nap konstate polisye. ki t ap fè mouvman yo oblije ap kite espas lan, y ap vide lè l ye e paske pèp lan sanse pran mouvman an nan moman n ap pale la a, yon flanm dife nan espas lan, blende yo toujou kanpe, blende yo toujou kanpe men yo pa ka pase paske foul lan li kanpe devan ministè kominikasyon, se la foul lan li kanpe, yo epapiye yo, gen ki avèk kawotchou, yo pral kontinye mete dife nan kawotchou nan tout espas lan. E lè pral kontinye e vrèman e pa ti dife ki la vrèman pa ti dife men blende a pral tante li pa kapab yo blije kanpe yap kontwole men yo oblije ap tire pito e yo pa ka pase yo oblije ap tire paske pa konnen kisa kap fèt dèyè dife a men tousebleman yap tire pito e nan moman nap pale la pa gen tire pou le moman men detanzantan. Yo lanse 2 kout fe nan espas lan pou kapab ke nou wè blende a kap avanse, blende a ap avanse lap tante avanse nan espas lan la, lap tante avanse lap tante avanse nan espas lan nap gade nou pa konnen si se gaz yo pral tire. Men tèt li moute, yo bay tèt yo nan moute nan zòn nan ministè kominikasyon. Sila bay tèt yo men nou pa konnen, yo pap ka pase paske nou wè yap kontinye avanse men yo pap ka rive pase tèlman gen yon flanm dife nan espas lan la men yo oblije kanpe. Nou pa konnen èske yo pral lanse gaz oubyen kisa yo pral fè men tou senpleman yo oblije kanpe yap kontwole sitiyasyon parapò avèk dife. E ki gen nou pral pale avèk yon sitwayen, yon militan e ki nan espas sitwayen ou sou Zenith e kòman sa yo. Zenith tankou chapo Ayibopoli ki chanje tèt tout ekip la tout dimanch kout Ayibobo pou nou. Antanke kòdonatè Klèreji Ayiti, Senatè Jean Renold, ke nou prezan la avèk tout ekip nou vin sipòte polis nasyonal la ki di non avèk mizè avèk gang kap teworize popilasyon an anndan peyi a. Nan fon konsta.

e swiv kijan sa li menm tap dewoule donk nan lakou pòtoprens e piwo kafou tifou e se sa e blinde an li menm kap pran dispozisyon e nap gade ki bak a travèse e se sa èske nan moman sa èske gen pèp la li menm ki anwo e donk poko gen posiblite e poun ta pase poko gen posiblite poun ta pase e te gen te deja gen anpil katouch e ki tap tire. e te gen anpil gaz lakrimojèn e li menm ki ta bay donk se sa nap fè w viv reyalite a ki jan e jan l ye a san modifye.

Jan ke w kapab konstate l, w ap tande anpil bal kap tire. E donk e ki pa nan direksyon kote nou ye an, men se pa dèyè, donk se anpil bal kap tire, e donk anpil detonasyon e nan nivo. Donk se ajan band yo yo menm kap tire. E nou wè nou wè nou wè blende yo menm ki pran dispozisyon e eske yap travèse, eske yap travèse blende ap monte eske lap pase e non. Lap kase tèt tounen l pa travèse. Donk sa se avni lamatinière. e gen anpil gaz ki bay e gen anpil detonasyon blende a li menm kap vire donk se sa e nou wè li menm ki vire e ki prale ki pran direksyon e donk lap desann e se konsa sa ye ou menm e ki ap viv e live sa ou menm ki ap viv e jan sitiyasyon li menm lap deplore e donk se konsa sa ye li menm nan avni la matinyè e nap fè w viv reyalite a li menm jan li ye a se sa ou soti chèz ba lakay. Nap fè w viv e tout ti detay yo e donk sèm modifye se sa ann swiv ansèm e kote ke la gen anpil dife kap dire donk se sa.

Donk e se sa, e nou nan veni la madinye, e kafou ti fou, nou e gen blinde, e nou e gen yon bakop polis, e yo menm ki prezan nan kafou ti fou, E gen yon bakòp udmo e ki li menm ki la nou wè gen plizyè e donk blende e nou wè yon bakòp udmo e polisye menm kap moute e nou wè e donk blende yo menm ki pran e dispozisyon yo donk nou pa konnen E nou wè bakop Simon li menm ki deja prezan. Donk se sa nap fò viv e sitiyasyon li menm jan li ye a. E se sa.

E donk se sa ou kapab remake Blondie a li menm e ki prezan la e donk nan fò viv e ki jan sa li menm li ye e ki poko ka travèse direksyon e dife an. Nou wè Blondie a li menm e ki pran dispozisyon l k ap moute e ki objektif li e li menm ki vire e èske se vire l ap vire pou l ta desann e nou poko konnen. E donk nap fò viv ki jès sa ye e nou wè li menm kap vire e nap gade ann swiv ansanm avèk ti chès la. Donk se sa, imedyatman gen yon revolisyon, n ap fè tout fanatik e tout sipè preche Tichèze ba yo konnen, e pou le moman imedyatman gen revolisyon, n ap fè w konnen e n ap retounen ansanm avèk layv la. Rete preche, pa bliye, donk toujou rete sou Tichèze ba lakay.